Come to find out, tout ligne aérienne sa ou wè ki nan kominote a, e m te byen konnen, m te byen di sa, pa gen youn ladan yo ki genyen yon lisans amerikèn. Mwen, mwen fè research mwen yo. Pa egzanp, Sunrise Air, By the way, m rayi tande nou sou entènèt la ki pa konn anyen, ki pa konn pye tèt yon konvèsasyon, epi pou n ap pale konsa. Pale mal yon moun. M ap gade mesye Bayard ki kòmanse Sunrise, by the way, misye se te yon pilòt li te ye, ki kòmanse Sunrise,

Ozetazini pou vole avyon. Sonras gen yon lisans Ayiti nan men OFNAC an Ayiti pou l vole yon avyon. E dapre konvansyon ki egziste si w gen lisans nan yon peyi enben yo dwe ba ou omologasyon nan yon lòt peyi. So Lefèt ke Sonraz gen aksè pou l ateri an Ayiti, enben DOT isit Ozetazini ta sipoze ba li otorizasyon pou l ateri isit tou. Bon, sepandan, puiske Sonraz pa posede avyon l yo, oubyen avyon kap vole vin nan dyaspora a, se konpayi ki rele Global X la, Global Crossing, ki genyen li, Global Crossing fè pati de sa ou rele the 36 Street Mafia, oubyen 36 Street Cartel nan Miami. Se menm, se menm nèg sa yo ki te posede Falcon Air, se yo toujou kounye a ki vin posede Global X, e by the way Global X Se te avyon sa si m te konn ap gade k ap depòte Ayisyen Okap. Epòk lè Trump ap depòte Ayisyen anpil yo. So avyon sa yo apre madanm Mouret te kite a la deside pou yo genyen liy arevyon pa yo Imigrasyon gen li, federal gouvènman gen li, gen avyon pa l kounye a k ap depòte moun, then avyon sa yo vin ret lib. So, of course, yo gade yo wè mache a ouvri an Ayiti, pa gen anpil lòt avyon k antre, so pa konsekan, GlobalX, ki gen aksè avèk DOT isit, Fon patenarya, li jis mete non Sonraj sou avyon yo kounyela, olye Globoex kap depòte moun ki tap depòte moun. Sak fè lè zanmi an te di Johnson paka achte avyon dezyèm men m ri cuz m di bro achte yon avyon Spirit dezyèm men oubyen avyon ki te konn depòte ayisyen pou al an Ayiti kounye a kap pote ayisyen kilès ki pi bon? Byen ke pa gen kesyon ki lès ki pi bon. Nou jis bezwen transpòtasyon pou n al lakay. So, Sonraz fè yon patenarya, yo fè sa w rele yon wet lis avèk, ou kwè yo fèmen? Jan m anvi pale la a. Are you close?
Good!

Otan ke sela depan de vou, aprann yon metye, sitou yon metye manyèl. M ap gade, m gen yon zanmi ki voye yon dokiman ban mwen sou afè avyon. M jis pran li, mwen foure l nan Chat GPT, epi m di l, ban m yon analiz de dokiman sa a. Prrrrrr within five second enfòmasyon bagay sa ban mwen fò m ta peye 3 konsilta avèk 5 avoka so am am am map beg you an gras si w pral law school kounye la otan ke sela depan de vou mete 10 an pou w spesyalize w nan yon domèn Pa egzanp m ap gade mèt Franley Denis ki spesyalize l nan zafè imigrasyon otan ke sela le van a vent. Spesyalize tèt ou nan yon bagay. Pandan n ap pale la nan tèt mwen m sonje lè pastè Greg ap kòmanse TG. Ke misye komanse 40 jou nwit li la kounya by the way si w bò isi a oubyen si w online patisipe because it's so many time m bezwen w kout priye serye m al la m sonje pastè Greg rele mwen epi misye di m John yon ayisyen gen 3 legliz. li gen youn pou l ale lè dimanch pou l abiye pou l al ak fanmi li gen youn pou l ale k al pale zuzu nan maryaj li oubyen nan antèman manman l men l gen youn ki pa yon legliz ki pa yon pastè ki son frè ki son sè yon jezi mirak yon nan siyon yon frè telò lè bwa mare pou l ale E misye di m monchè mwen menm legliz m pral fè a m vle l gen tou le 3 sa yo ladan. So I picture ke misye te di sa tou otan ke sela depan de mwa. Men jan de legliz m pral vin fè a. Se sak fè otan ke w tande nèg ap pale l mal, misye ap vòlè lajan, misye pran mil dola nan men moun, moun vide toutan because otan ke sela depan de lui. Li fè sa l ap fè yo, l ba w rapò, li pa nan kouri ak moun, li di w l ap ba l lajan l ap konstwi yon legliz ke w fyè, ke w renmen, li ba w yon legliz. Ou mèt grennen jilbrèt jan w vle otan ke sela depan de vou jèn fi. Semèn sa m chita sou tiktok la la m ap tande yon ti matmwazèl ki rele Babouchi nan tout zè. M ap tande Babouchi k ap esplike kisa atis la fè l. Se pa sa Babouchi di an ki enterese m. Se moun ki te konn bay Babouchi nan Miragwàn ki vini. M di, men Senyè, e si malere sa a te konn sèvi w, te konn al rete legliz, epi pou l te konnen vèsè sa a, Autant que cela depend de vous. rete avek yon sel neg otan ke sela depan de vou make sure ke neg sa ke w avel la respekte w otan ke sela depan de vou mache nan 3 4 gason a la fwa pa fe sans otan ke sela depan de vou and anko m do sa 99 pousan sister brother. Li depan de ou wi. Otan ke sela depan de vou. Pa genyen 20 kat de kredi nan pòch ou ou pa ka peye. Gen youn. Itilize l sèlman an tan dijans. Bon, otan ke sela depan de vou. Lè ou rantre nan yon store nan Victoria Secret, nan Macy's epi yo di w, èske ou vle achte yon store, èske ou vle pran yon kat de kredi? I don't understand, m poko janm ka konprann yon ti jèn ayisyen. Ou pral achte yon kilòt. Epi ou pran yon kat de kredi Victoria Secret k ap chaje w 21 pousan oubyen 29 pousan enterè. Otan ke sela depan de vou. Si w ap fè biznis mete nanm ou ladan. Fè moun fè w konfyans. Bay moun transparans otan ke sela depan de vou. Otan ke sela depan. de vous. Tout otan sa w wè w pral fè a, desizyon w pral fè a depan de ou, ou dwe kanpe pou di ok sa a bon pou mwen oubyen sa a pa bon pou mwen. And of course, si w wè w an dout, pase yon ti tan nan lapriyè. Se li m konnen. Mwen menm ou nèg fèm yon bagay m gon klozèt lakay la piti pa kitem konte kòm sou vant mwen sou li pou ou pa kitem kouche sou vant mwen sou li pou ou pou 2 zèdtan 3 zèdtan yon jou 2 jou yon semèn paske m konnen otan ke sela depan de mwa m konn kote poum ale a. So, gen youn nan nou la kap tande m la, ou gen yon desizyon pou al jete yon pitit, map di w pran tan w priye sou sa. Paske pitit sa se li ki ka devlope w nan peyi sa. Ou konn rezon k fè w deside jete l la, se paske Ou pat panse ke otan ke sela depan de mwa pou te kalkile kalandriye a oubyen pou te fè nèg la mete yon kapòt oubyen pou te fè misye flite deyò kounyela li nan vant ou deja li pa depan de ou ankò. Son krim ou pral fè otan ke sela depan de vou. Yow ou konnen gon zanmi ki ede w peye kay ou e ou konn sakrifis li fè pou l te prete w lajan an you know epi kounye a w lèlmi l pou lajan sa l te prete w la pou l te sove w nan kay ou pou yo pat mete w deyò a. otan ke sela depan de vou al peyel koz ou gen yon lòt 50 an pou viv nan peyi sa kwèm si w vle ou gen 50 an regrè lafwa dènyè a map fini segman sa poum di w. M genyen on ayisyen nan Miami. Li se youn nan moun yo lè m rantre isit nan Miami ke m te konn ap tande nan radyo isit. It was big guys. Gon lòt epòk lè nou soti nan Teleco nan Miami. Nou rantre nan kat telefòn. Mesye sa a se youn nan nèg ki fon katafal lajan nan afè kat telefòn. Se te youn nan top go to person nan kominote nou an pou konsèy, e pa konsèy ti nèg tankou m non, se konsèy gwo nèg. Map pale w gwo nèg, gwo gran nèg. Misye vin kote m sa gen anviwon 2 zan pou l di m ke John, monchè map efondre ekonomikman. Monchè m gade m wè nan Miami pa gen chokoun. Nan restoran yo sitou. M di misye monchè se youn nan pi gwo feblès mwen genyen. Pa gen kola choukoun nan restoran yo e m pa konn pouki rezon. I would love pou n fè l. Misye vini la, misye prezante m yon plan, li vini avèk yon lòt zanmi, come to find out lòt zanmi an jwenn mwen ankò l ap di m ke misye pran lajan nan men l pou l kòmanse konpayi sa pou l achte pwodui choukoun. Epi misye demare. Li achte 3 mil dola pwodui choukoun nan menm. Li fè yon premye mwa, nou ba l 30 jou kredi. Li fè premye 30 jou a, li pa peye m. Dezyèm 30 jou a, li pa peye m. M kòmanse bay misye ouvè bra. Finalman, misye vini, li ban m 500 dola. Li tounen, li ban m yon ti tchenkon. Epi apre sa misye gete 1800 dola pou mwen. Epi kounye a kòmanse ap rele m di m brother pwodui yo moun yo ap rele m mande m pou pwodui a m di brother ou konnen ou dwe m 1800 dola e l gen plis ke 60 jou plis ke 60 jou nan men w so tou pandan w pa peye m Nou pap ka vann ou ankò. Misye vin nan biwo a, m pat la ofis la rele mwen, yo di m misye vin peye m. Men se ak kat de kredi lap peye. M like. Peman kat de kredi se toujou peman. Misye peye m 1800 dola ak kat de kredi a. Epi li pran 3 mil dola pwodwi ankò. Msye annik vire kite depo a. Li rele kat de kredi l, li di gen 1800 dola fwòd ki fèt sou kat de kredi a. Kòm li konnen mwen pral resevwa Mesaj sa de kat de kredi a, li tou bloke m. Li bloke ofis mwen, li bloke moun kap kolekte lajan pou mwen an. So mwen menm ki nan Miami, map chache misye. So lèm rele yo dim misye oh misye yon ti jan pa bon mantal. So mwen menm menm menm menm menm son nèg mwen di w m konnen nan kominote a kite bgy. M tonbe ap di senyè pwoteje malere a retabli l mantal priye pou nèg la epi la fwa dènyè a nòt Miami ap reyini ekip nasyonal Ayiti a yep yes Elsa non sèlman li pran 1800 dola a. Li fè l retounen l ba li, epi l achte 3 mil dola pwodui nan men m. So l vin gen 4 mil 800 dola pwodui nan men l. Epi kounye a li rele bank li, li di l se mwen k fè fwòd. Bank lan mete m sou hold pandan 45 jou pandan y ap envestige m pou m ap montre resu kote misye siyen te pran pwodui, kote l siyen l pran pwodui bagay, al nan kamera pou m montre machin misye, misye k ap anbake nan pwodui. Yap! Epi l disparèt. M pa janm wè l. Sou sa gen prèske 2 zan. Se la m ap esplike w ankò jèn ayisyen lè w ap bay kou. Piske misye aplike otan ke sela depan de lui a sou mwen, li fè tout vagabondaj sa yo. So la fwa dènyè a, City North Miami ap reyini. ap rankontre ekip nasyonal la k pral nan koup di mond. Misye se yon nèg ki toujou nan foutbòl tou. Epi m gade m wè misye avèk yon bèl madam, avèk ewo nasyonal nou se Nono k ap mache ansanm avèk 2 lòt moun ankò. M te anfas lari a, m desann machin mwen m kouri m ale m jwenn misye. M kase met nan men l devan tout moun e se premye fwa m panse yon moun nan Miami wè mwen fè yon kalite skandal konsa. Li aplike o. tan ke sela depan de vou a sou mwen, mwen menm mwen aplike otan ke sela depan de vou a sou li. Paske jou sa a, piske l bloke m, li bloke ofis mwen, m pa t ka jwenn li, make sure ke Zenono konnen son vakabon li ye pou l pa drive nan Miami ak misye ankò. M pa konn si dam sa se madanm ni oubyen mennaj li men m make sure ke moun sa. E aprè sa te gen anviwon 6 ou 7 lòt ayisyen nan yon restoran sou kote a ki vin kote m kap di m Johnson m poko janm wè w eta sa. M di misye yes mwen aplike otan ke sela depan de mwa sou misye. Omwen kounya m gen yon douzèn moun ki konnen misye son vakabon. Se yon moun kap detwi biznis moun epi aprè sa se yo ki gen mikro nan bouch yo kap vin di w ayisyen pa bon. So jèn ayisyen, jèn ayisyèn otan ke sela depan de vou pa bay frè w kou. peye dèt ou yo paske wap grandi konsa now kitem fini poum ban nou ti update e sou kesyon Haiti Raz Airline Gon moun ki relem ki dim ke pa rele avyon Haiti raz non paske Haitien ap diw se Haiti razè Haiti razè of course Haiti avyon rele Haiti rise air but yo dim Haitien pral pasem nan tenten yo pral di se Haiti razè. Caleb Séraphin brother pi gwo ajan real estate nou genyen nan sud Floride la guys ou bezwen achte tè ou bezwen achte kay ou bezwen lwe kay rele Caleb Séraphin dayè m gen kay ki nan Airbnb kounya se Caleb ki banm moun poum mete ladan short term mwen kenbe pwofi m yo pou kont mwen so si wap chèche si w gen kay ki nan Airbnb ki paka pèfòme kounyela. Kèlkeswa kote l ye a, ekri Caleb yon ti mesaj, l ap jwenn, li gen moun, li gen yon bann Kanadyen yo k ap desann ki pou lwe kay la nan men yon short term andeyò de Airbnb, of course w ap peye Carel, m ap di Carel, Caleb komisyon pa l la. Ahh Haiti Rise Air kote m ye? Come to find out, tout ligne aérienne sa ou wè ki nan kominote a, e m te byen konnen, m te byen di sa, pa gen youn ladan yo ki genyen yon lisans amerikèn. Mwen, mwen fè research mwen yo, Pa egzanp, Sunrise Air, By the way, m rayi tande nou sou entènèt la ki pa konn anyen, ki pa konn pye tèt yon konvèsasyon, epi pou n ap pale konsa. Pale mal yon moun. M ap gade mesye Bayard ki kòmanse Sunrise, by the way, misye se te yon pilòt li te ye, ki kòmanse Sunrise

Ozetazini pou vole avyon. Sonras gen yon lisans Ayiti nan men OFNAC an Ayiti pou l vole yon avyon. E dapre konvansyon ki egziste si w gen lisans nan yon peyi enben yo dwe ba ou omologasyon nan yon lòt peyi. So. Lefèt ke Sonraz gen aksè pou l ateri an Ayiti, enben DOT isit Ozetazini ta sipoze ba li otorizasyon pou l ateri isit tou. Bon, sepandan, puiske Sonraz pa posede avyon l yo, oubyen avyon kap vole vin nan dyaspora a, se konpayi ki rele Global X la, Global Crossing ki genyen li, Global Crossing fè pati de sa ou rele the 36 Street Mafia oubyen 36 Street Cartel nan Miami. Se menm se menm nèg sa yo ki te posede Falcon Air, se yo toujou kounye a ki vin posede Global X, e by the way Global X Se te avyon sa si m te konn ap gade k ap depòte Ayisyen Okap. Epòk lè Trump ap depòte Ayisyen anpil yo. So avyon sa yo apre madanm mwen te kite a la deside pou yo genyen liy arevyon pa yo. Imigrasyon gen li, federal gouvènman gen li, gen avyon pa l kounye a k ap depòte moun, den avyon sa yo vin ret lib. So, of course, yo gade yo wè mache a ouvri an Ayiti, pa gen anpil lòt avyon k antre, so pa konsekan, GlobalX, ki gen aksè avèk DOT isit, fon patenarya li jus mete non sonraj sou avyon yo kounyela olye globo ex kap depòte moun ki tap depòte moun sa kwe lè zanmi an te di Johnson paka achte avyon dezyèm men m ri bkòz m di bro achte yon avyon spirit dezyèm men oubyen avyon ki te konn depòte ayisyen pou al an ayiti kounya kap pote ayisyen kilès ki pi bon. Byen ke pa gen kesyon ki lès ki pi bon. Nou jis bezwen transpòtasyon pou n al lakay. So, Sunrise fè yon patenarya, yo fè sa w rele yon wet list avèk, ou kwè yo fèmen? Jan m anvi pale la a. Are you closed? Good!